Kòman nou ye mwen kontan retounen lakay nou jodia la avèk yon lòt ti video mezanmi jan nou gade la map fè ti entwo sa byen prese la map di byenveni avèk tout nouvo abòne m yo avèk tout moun kap sipòte m sou chanèl sa map di nou byenveni map di nou mèsi pou sipò nou so guys jan nou ka remake la Mwen pa lakay mwen ok. Mwen pa lakay mwen mwen vin trese chevem ka cherline guys men m di fom fon yon jan kanmenm poum pote yon ti prank pou nou sou chanel la la so guys sam pral fè la m pral fon fason poum prank cherline pandan ke cherline ap penti cheve an sa pou mwen byen bèl la sam pral fè la guys m pral fè komsi m pa renmen penyen an ok guys so rete branche pou nou wè koman sa pral ye so guys please pataje chanel la pou mwen pataje video sa pou mwen like komante paske m. Pil sakrifis nou ka remake menm fòm pa vle pale m oblije di Sherline m pral vin fon ti pipi pou tèt pou m ka fè ti intro sa ok guys so rete branche m kòmanse pen m la nou ka remake byen bèl m kòmanse pen m la byen bèl guys so sa m pral fè la m pral pran pòz m pa renmen l m pral di Sherline m pa renmen cheve a ok so m te kòmanse itilize telefòn nan ok se telefòn nan m te kòmanse itilize pou m te gade kòm miwa so m pral mete l on la epi pou m di Sherline. So m pa renmen janl penyen m nan m pral mandel poul detrese l nou wè kote m ye la mwen nan bathroom lakay Sherline nou wè mwen nan bathroom Sherline Sherline pa konn sa map regle kay so m paka rete anpil so fòm ale pou Sherline pa sispèk so silvouplè mes amour edem fè video sa gen 10000 view paske m fè anpil sakrifis poum pote ti video sa pou nou nou wè nou remake kote m ye la mwen nan bathroom nan e m pa vle pale fò Pou Sherline pa tande pou oblije dil son ti pipi map vin fè ok guys please please please abone avèk chanèl lan pou mwen silvouplè epi pataje video sa poul rive a 10000 vu silvouplè mes amour please please please please paske m fè anpil sakrifis poum potel pou nou ok map tann nou rete branche pou nou wè sam pral fè la m pral di Sherline m pa renmen sa m pral pete zen ok guys so rete branche.
Ou lòke wi, jodi a ou va mete m a 7 è edmi.
A kèlè ou pral travay demen? Demen m ap pran 9 è edmi.
Oh ok. Bon Lina, m ap penyen ou fò w ap gad nan glas, m pa renmen moun fè m sa non. Non, e pou m ka wè.
M te di w sa. An tou kot devan tèt ou rive la.
Yeah. Menm pitit mwen m boko rele non, m vin la m boko rele yo non. Charline ou plenyen twòp. Jòn sa ou genlè melanje la nwa. Non e cheve ou ki wi la. Oh yeah? Waww.
M pa renmen melanje a non m te penti fim nan m melanje li fache li di m pat di w pou melanje cheve a manmi hmm
ok ou preske fini? m preske fini wi ou melanje ou ka ret la mwen pa ka tranje e sa m bezwen fin fè m pa kwè plis ka bezwen fini pase m nan m fatige pye m fè mal.
Yo lach, ou manke sere yo tou. M manke sere yo, kouman m te sere ankò, ou bezwen pa dòmi aswè a? M sere yo. M deja penyen sere yo deja lè fini w ap mande m pou m sere yo ankò.
Ey! Genlè e lanvè w fè yo. E pat lanvè m te fè yo. Non m pa renmen peye lanvè non. Li menm pa renmen sa non depi lè map peye wap chita wap pede manyen manyen wap fèm dekonsantre. Non m pa janm rann mwen kont si se lanvè ou fè yo non. Bon al gad nan glas talè a ou di m ou pa wè si e lanvè. M pa tal gad nan glas e pipi m tal pipi. Kòm de fè yo nan dwat. Ya m e a lan dwat m renmen lè alonj yo trese non yap kase cheve m. Evre yap. Yap kase chevem vre wi. Anmyoo pa penyen konsa anko. Non depi se avek depi se alonj m penyen lan m penyen lanvè yap kase chevem. Waww. Anmyoo pap penyen anko konsa m wè se fini. Non Sherline m pap ka m pap ka bagay pito m detrese yo m pap kapab. Non se vre wi Sherline. M pa janm Ou genlè ou jete tout mesye. Non e serye ou ka panse blag m m pa janm ranmwen kont si se si se lanvè wap penyen m la non. Koman ou ou ou koman ou.
Oh my God.

M twò janti e sa k fè w ap fè sa? M pa renmen w pa ou pa ka a fè m sa pa fè m sa oo Ou yo konn peye peye sa yo ti lan dwa? Ya mwen menm se lan dwat m penyen a alonj. Ya m yo bon a depi avan yo pa di m sa? Paske m panse se lan dwat ou ta pral penyen yo Y ap kase y ap kase cheve yo m p ap kapab

Edem detrese yo chèli. Edem detre mèt edem detrese kelke grenn ladan ma fin fè rès yo lèm rive lakay. Epa e ri wap ri. Ou oblije fèm ri. Eske jwe wap jwe m paka konprann sa wap di a. Poum fin ri ou pa wè. Koman jwe a chèlin lè sa kilè li la poum ta ap nan jwe a. E 9 è di swa li fè la m paka nan jwe. Demen se m pral travay tou. Ou mèt edem detrese dèyè yo map fè sou kote yo. Ou met de trese dèyè yo map fè sou kote yo chèli. Met de trese dèyè yo Lina. Lèw gen avèk yon moun fòw respekte moun nan sa yon mank de respè li ye ok sa se mank de respè li ou paka ou paka fèm kanpe sou pyem poum penyenw map fèt yon doulè nan jenou kounya wap dim konsa ok poum detrese tèt ou pou ou ta bon. Miwa ki te devanm m tap wè paske se nan telefòn nan map gade ki fèm pa wè sa telefòn nan pa montrem sa.

Stella pa fem sa. M ka baw yon sizo pou detrese yo. Lè w rive lakay wap detrese yo. Koupe map koupe yo.
Koupe pou koupe yo.
Bon jan w di cheve m rive lwen ladan yo sa a. Ebyen kisa m pral fè.
Pou m ta wè mwen li la m ta wè m ta pran menm met nan tèt m detrese l ankò. Anmweyy son djèdjè m ye pa fem sa. M pa vle moun pran m pou djèdjè m pa djèdjè. Fok a respekte e e e sa m fè pou ou a. Oh oh pa fèm sa. Si yo te pou lajan m te penyen ou panse sa tap rive? Wadèvè ou te penyen pou lajan ou pa tap detrese. Enben map peye ou chaje m. Wadèvè.
Menm ke w ta peye m 10 mil dola m pa tap detrese ou bak. Enben sa w vle m fè la Sherline? Sa yo menm.
Ou vle m kontinye ou menm detrese sa yo menm. Men mwen m pap detrese l pou ou cheri. M ka kontinye fin penyen tèt ou pou ou. Men detrese l la m te pwese. Enben mwen ap vin kontinye wi. Men lèl fini sim wèl pa fè figim byen map oblije Ou ka retire lè ou vi lakay Pase mwen m pa bagay epi yo manke sere tou Detrese très sa mwen ou ka refè très sa mwen Sherline? Detresel pou kont ou Lina Ou ka detresel pou kont ou m ka refèl pou ou Ou pès anpil waww Sa pa pès tout moun gon bagay pa paske sèvis wap rann mwen Sherline. Non, non, m pa vle. Oh oh tout moun gon bagay yo pa renmen, tout moun gon bagay yo pa renmen. Men bay pa pa pa. Pase yap wap wèl wap wè lèm pral detrese yo lè w pral wè kijan yo pral manje cheve a.
Epa epa mwen kap manje cheve a menjan kap manje cheve w. Enben ok se pou sak fèm di w trese yo lan dwat pito. M pa konn penyen nan dwat, si w te mande m sa m tap di w m pa konn penyen nan dwat. Ki diferans ki genyen?
Sa se ou menm.
Oh. Ou gen mo lè fini tou ou gen movès abitid moun ap penyenw wap manyen wap gad nan wap gade oh m pa renmen sa. Enben cheri. E kòmsi ou pa kwè sa map fè nan tèt ou a ba premye moun m penyen ki fè sa m pa renmen. Manyen tankou m ta diw pa kwè sa map fè a epa e premye fwa map penyen hehe. Wap jwenn mwen ankò sèm. Ou mèt de gen 2 tres la ou pral oblije detrese yo. Jiska 3, sa, sa, sa manke sere tou, sa fè 3 tres ki pa sere ladan yo. Se pa moun pral dese se vache. Ya, li pa sere. Sa m tap di w la, li pa fèm byen vre. M te gentan konnen paske depi se lan, depi se lanvè ou te fè yo a li pa tap janm fèm byen. Hein. M te di w sa. Wouch, li nan okenn pwoblèm non. M te gentan konnen l pa tap fèm byen. M pa ka al avè yo laka la konsa. Rolinah wè sou wè sou wè e jwe wap jwe sou wè e pou verite wap di sa epi e gwo peche wap fè la wi gwo peche wap fè wi. M pa ka al lakay la lè fini m te di w pou te mete plis jaune m wè w m on sèl grenn jaune ahh. Pa gen jaune ankò jaune yo fini Lina. E sak fè mete yon grenn la, mete yon grenn la pase pa gen ankò li fini. Manno pap renmenl.
Oh jezi. Manno pap renmenl. Evre ou pa bezwen peyim ankò franchman m regrèt bon pito m tal depanse 200 dolam 150 dolam m tal bay yon moun m tal bay nan salon m tal bay penyen cheve an pou mwen m pa renmenl vre m pa bezwen nan ipokrizi avèw. Ok Lina ou mèt deteste tou. Ou mèt detestel. Ou mèt rive lakay ou detestel. I don't care. Prete m yon sizo. Non ou pral te trese l la kay ou cheri. M pap li la mde mesye m pral travay mwen dou. Mwen jis koupe pwent yo pou m ka detrese. Non ou pral koupe yo lakay ou cheri.
Prete m ou met prete m sizo a Sherline. Te kon w te di w te gen sizo talè a. M pa gen sizo ou gen sizo lakay ou lè ou rive lakay ou si se lè ou koupe cheve w la lap banm pwoblèm al koupe l lakay ou.

So Humm that's that's crazy Enben moun pap mal Enben jiskilè map sispann fin prank ou menm? Non pap ka lage video sa non baz. Non m poze yon kesyon pa reponn nan. Non non non non Jis kilè map sispann fin prank ou? Ou pa ka pranm pou lagem sou YouTube konsa Lina non. Non.
Ou pa reponn non.

Jis anndan batwoum nan m ale m al mande se a pipi pandan 2 fwa. M mande l pipi yon premye fwa.
Lè m antre premye fwa a m wè l ap parèt m pa konn sa l ta vin fè bò kitchen nan m pa vle pou l tande m ap pale m soti pou l pa sispèk. M retounen yon dezyèm fwa. M ale m al fè ti videyo a. Silvouplè gade fè l mache pou mwen paske m reprank Sherline ankò aswè a la. Sherline fin penti tèt lan byen bèl pou mwen la. Depi anvan Sherline fini guys. M komanse fè Sherline fè move san So guys si nou te renmen ti tèt prank sa Abòne like kòmante epi pataje video a ee Team Lina M ta pa rate video sa a Team Lina Team Lina Ann ale non Team Lina 10 heures du soir li ye m bezwen ale Team Lina Team Lina Yes epi pa bliye Selman si mari m fache pou video sa m pa Tape Honest and Liline epi w pral jwenn fanm sa kap byen depoze sou chanel li an pase bal love la pou mwen silvouplè mes amours ok guys so se te yon plezi pou m t ansanm avèk nou aswè a mezanmi gade kilè li ye map travay mezanmi anpil sakrifis sipòte m guys gade ki valè sakrifis map fè lè sa en antre nan batru m pou m pral fè entrodiksyon bagay m pa janm konn kijan entrodiksyon sa va so guys se te yon plezi m so guys na wè nan yon lòt video ok.